Bonjou, bonjou, bonswa, son imans plezi pou nou kapab retrouvew jodi ankò sou bèl platfòm paw la ki se platfòm emisyon a la dekouvèt. Ou konnenl deja, misyon nou se pou nou

Pèsonalite ekstraòdinè, yon talan ekstraòdinè, yon Èske m ka kouri di tout sa m pral di yo la? Paske w ap gentan sispèk, w ap gentan konnen. Non. Enben, yon pèsonalite ke m si e sèten w ap renmen e ou pral aprann bokou de choz de li tout wout ke Bondye fè ansanm avèk li. Jodi an, nou gen imans plezi pou nou ansanm Nou gen anpil vrèman de pti istwa ki parèt souriyan e istwa tou ki parèt etonan. Nou kwaze la, nou kwaze la, nou kwaze la epi jodi a la li sou platfòm aladekouvèt. Men ou konnen l deja avan menm ke nou prezante w pèsonalite sa nou vle dabò envite. la prezans de notre sovè Jezi Kri pou ke l kapab vrèman jere atmosfè lan, jere moman nou pral pase ansanm nan, e ou menm kòm oditwa ou pral soti beni, satisfè. Annou lapriyè ansanm aske Dye kapab gide nou e kondi nou. Pè de glwa dan le non de ton fis inik Jezi Kri mèsi pou prezans ou mèsi pou gras ou mèsi pou lanmou enfini ke ou akòde nou mèsi pou pwoteksyon ke ou ban nou chak jou nou dòmi nou leve nou ap respire nou reyalize sètènman se de twa sèl ke sela è veni mèsi piske nou reyalize nou paka di anyen nou paka avanse nou paka fè anyen san prezans ou. Nou envite w pou ke w kapab pran le plen kontwòl de latmosfè, pran le plen kontwòl de sòti emisyon sa a e aske nou kapab di, wi, se de twa sèl e se de Letènèl ke sela e vini. Mèsi, Pè, se priyè nou adrese w. Gade nou, dirije nou. e beni moman sa o non de Jezi ton fis amen. Rebonjour piske nou te deja diw deja nou gen yon pèsonalite ke ou pral kontan dekouvri jodi an sou bèl platfòm paw la ou konnenl deja non pam se Pasteur Job Verneau ki la pou prezantew emisyon sa tou lè dimanch Katrè boule se chita lakay ou konekte, branche avèk tout fanmiy ou e m sur e sèten nap pafwa gen moun ki fèk sot rantre travay gen moun tou ki deja dine ansanm Se moman yon ti kolasyon, yon ti break time epi wap swiv bèl emisyon lan. Gen moun san dout ki petèt gentan rantre nan travay tou, men ki gentan tcheke, pase, klake etc. Men kap swiv emisyon an. Mèsi e nou pap janm sispann remèsyew paske ou abòne e wap pataje bèl emisyon sa. Nou pap kenbew twòp paske m konnen kèw ap palpite pou konnen pèsonalite sa. An nou prezantew gran. Gran Tom sa ke nou gen sou plato a Bonjour son plezi. Bonjour pasteur Job sa va byen?
Sa va byen Bonjour pasteur Job ou tande sam di an Bonjour son plezi Mwen menm pa renmen prezante moun donk ou pral konnen pèsonalite a Non paw se koman? Donk non pam se Samuel Trofort

Two fò lan li deja anonse koulè ou deja fè non l deja. Samuel Two fò di nou ke li ne an Ayiti nan komin Kafou. Exact. Donk se lè w grandi ou di ke ou lèse peyi an a laj de 19 ans. Ou raple w yon lekòl ke w te gentan frekante an Ayiti? J'ai été au collège Catherine Flon à Carrefour. Se la mwen te fè segondè mwen.

8 anfan an e mwen se katriyèm. Oh katriyèm katriyèm katriyèm katriyèm hehehehe oh bèl show hein katriyèm katriyèm katriyèm katriyèm exactly ou se katriyèm anfan donk eske donk famiy an li te mix? Yeah mwen gen mwen gen

Dènyèman, e an 2022, 2 janvye 2022, li desede nan Covid. But, se sa, la famille a été réduite jusqu'à présent. Wè, sa vle di a la maison il y avait 5 filles et 5 garçons. Donk, an prenan la prezans de paran, donk, 5 filles, 5 garçons. Sa tante w pou w bay non papa w, manman w, sa pa p deranje w, non frè w ak sè w yo tou? Non, sa m deranje pa.
Papa m se Max Trofort.

Sa fè m te di two fwa di kèlke choz.
Epi m fèt toutswit dèyè l, se li ki rele m. Aprè Jonas Trofò, se Samuel Trofò. Epi w pral jwenn Maxon Trofò. Epi w ap jwenn Martha Trofò, se ma ptit sè, li Ozetazini osi ak Connecticut. Epi gen Naïka Trofò, epi Mathias Trofò le dènye. Le dènye.
Donk sa vle di ke fanmi an kòmanse ak yon gason li klotire ak yon gason my God donk waw 8 anfan a la mezon se tè yn famiy kretyèn
on et ankò yn famiy kretyèn kretyèn donk nan ki legliz ou te pèsevere etan Ayiti etan Ayiti m te pèsevere nan legliz pastè Joel Jeune ok kot plaj a wane wane 93 ya tabènak de la gras pastè Joel Jeune Dakò. Men, di nou, pwiske ou te gentan travèse laj jèn, adilt, prèske yon ti pe. Yon ti pe, wè. Yon ti pe.
Nan mitan. Nan mitan.
Donk, e,

Wè, se sa, se sa m panse. Ou te gentan okipe yon plas kanmenm e kòm vis prezidan e dè jèn dè jèn de legliz de legliz donk ou men ou pat gentan plizoumwen kòm monitè non non m pot ko rive la apre sa genlè se te plis jonas egzat genlè se plis jonas ki te gen liv monitè nan men l kòm monitè École dimanche donc Jonas attention hein on a on a on a rien comme problème juste m di ou gen lè te gen sa anndan w deja voilà donc lorsque w kite Haïti euh avant même ke w kite Haïti banm banm ta poze w kesyon sa antank Haïtien ou ne en Haïti Carrefour e jounen jodi a peut-être ki gon yon Croix Rouge paske se yon andwa vrèman difisil men sa n'empêche pas ke zòn pa fè moun jan m ta ka di frè Luckson di li avèk slogan pa l la, Zòn pa fè moun. Bravo frè Luckson! Donk a la dekouvèt mete chapo ba sou travay ke w ap fè an Ayiti. E trè byento, donk a la dekouvèt ap vin sou ou. Ou pa bezwen pè. Donk, e di nou antank Ayisyen èske ou gen yon pla nan kwizin ayisyèn ke ou prefere oubyen ou renmen? Tou dabò mwen se yon kwizinye. Oh!
Shabooba! J'étudie en cuisine. Oh! J'ai plusieurs diplômes. My God! Ici au Québec. E mwen etidye. Se bon kizinye ze bouyi non. Non. Se bon kizinye sa vle di si w fè yon kafe la dlo a frèt non. Mande Jonas. Ah depi w banm chouk sa Jonas pa konn pan hein. Depi w dim mande Jonas Jonas. Jonas pa konn fanyen. Jonas atansyon hein.
Donk pou pou te dire se se pasyon m, se yon bagay ke m renmen, m renmen kizine e mwen gen yon diplome an service restauration hotelière, mwen gen yon di mwen gen yon ASP tou an cuisine, donk mwen tap travay nan yon lekòl isi ke m te chef cuisinier, donk mwen gen yon mwen gen kanmenm yon parcours

Li mete pwason gout sèl. Gout sèl ou fri. Ou fri. Depi se pwason. Se pwason. Ya, men preferem se pwason roz. Pwason roz. Ya, diri djondjon, mete yon grenn bannann jòn bò kote l. My God.
Donk, banm poze kesyon sa a. Ou marye, Samuel? Samuel selibatè.
Samuel selibatè.
Sa vle di kisa? M gen anpil Samuel m gen anpil li sou mwen anpil wi anpil paske m gen de moun ke m resevwa isi a la sou plato sa e nan platfòm sa ki gen pitit ki poko marye ki menm ban m manda pou sa ki di m pastè ekout si ta twouve kelken yon trè bon yon trè bon sèvitè e Pa gen pwoblèm ou mèt achemine l. M gen yon sèvitè ki gen 3 pitit fi, yonn poko fa fè.
Donk, si m ap gade pakou oubyen manda ke m genyen, swa Chili, swa Meksik, swa Brezil, swa Sendomeng, swa an Ayiti, a, m gen anpil, menm Etazini tou. Mwen gen moun ki swiv emisyon an ki di, ekout, ou pa ka fè lis la sèlman pou pou Canada bon Canada menm se bokou e dim non e Samuel genlè nap pale bagay la aprè donk ekoute nan e ou menm kòm fi kap tande emisyon sa donk ou tande sèvitè lan li son bon kuzinye atansyon pa vin di bon men ou pat ah bon m sove paske m pa konn fè anyen non non pa gen bagay sa la en fòk ou yon sèvant de Dieu e yon moun ki kwè nan la priyè yon moun ki kwè nan levanjil e yon moun ki ka vin epole l tou de talan li Etc. Donk voye CV a nap tann li a la dekouvèt, ekril ou konnenl deja epi boom nap tann CV a epi nap achemine CV a, nap analize l nap priye sou li apre sa nan achemine l. Samuel, eske ou te gen yon spò ou te konn pratike?
Mwen pat gen yon spò egzakteman non, but m te konn distrè m tou piti nan soccer, m te konn jwe football.
Ki plas ou te konn jwe? Atakan.
Kote balon an ye?
M renmen kouri. Ou wè sa? M si e sèten Jonas ap di wi tande.
Sa se vre. M si e sèten Jonas ap di wi tande Samuel. Kot Samuel ye? Se vre paske li le coach hein. Wi. Le coach. Li ap di bon bon men Samuel di ke li konn jwe foutbòl. Bon m pral wi paske m konnen li gon club menm. Yeah li gon club. E Jonas gon club a New York. E bravo Jonas donk m espere ke club la vrèman ale de lavan Donk lòt semèn nan la pwal fè dè milyon dè milya dan le non de Jezi. Paske on è kretyen sa pa vle di se sèlman adore chante priye preche se sak misyon nou sèlman. Nou se dè imen avan tou. Donk m pwofetize sa m deklare sa sou klèb la e menm lè m pa ta di klèb la klèb la a san pou san men ke w jwenn dè moun ki soti nan klèb ou a ki vrèman monte wo e ki va rekonesan, ki voye dim nan ba ou, Jonas. Ou pa gen legliz, men dim de rekonesans. Donk, m si e sèten Jonas ap gade Samuel ap di, ou tande, men Samuel di, Pastè Job ke l konn jwe foutbòl. E Samuel li menm se kote balon an ye, e l al li. Menm lè balon an, e l al li, tout kote, toupatou. Donk, ou te konn pratike soccer, donk m konnen se si e sèten depi w an moun te leve an Ayiti. Donk se se inik choz m panse o spò ki te pi fasil pou nou te pratike. Arive isit o Kanada di nou ou te rive sèl oubyen ou te rive an fami kòman? M te rive tou sèl paske m onètman. Pou te dire quelque chose, se yon, se yon bagay ki ekstraòdinè vini m Kanada parce que tout fanmi m, tout frè sè m yo, yo, nou sou rezidans pou lè, vè Lèzetazini. Epi mwen menm, mwen vini Kanada, se yon peyi ke m renmen, depi lè m ap fè segond reto, m ap priye, m ap di, Kèt, se Kanada m ta renmen, malgre nou tout wi sou rezidans pou antre Etazini. Sa son lòt istwa ankò. On temwanyaj. Ya on lòt temwanyaj.
Epi bateri Kanada pou kòm, m abite pou kòm, e se pa fasil. Yon jèn ki rive isi a 18, 19 an, li pou kò l, e je pa ete dan lè debouch, epi jiska prezan on è fyè de la pèsòn kon è. Donk nou jere vi nou, e pa la gras de Dye, e jiska prezan nou toujou fyè de moun ke nou ye a, de wout ke Bondye ap fè ansanm avèk nou an. Ya nou rive sèl o Kebèk. epi nou etabli, nou enstale, epi jiska prezan. Waw!
Sa sa deja yon lòt yon lòt bèl pwen wi la pou pou pou CV a ou tande. Donk yon jèn gason ki rive a a laj de 18, 19 an se si e sèten se yon laj foli hein, yon laj fou e la sitou a Montréal. Ben wi, fò w fè sètèn eksperyans, fò w ale patou, fò w kouri ak de jèn. Hey! Hey! Hey!
Ya tèlman de jèn ki ki ki ki ki tantou ou,

M konnen gen anpil moun la k pra ki gentan pran sak la. Se su e sèten pandan yap tande emisyon an la gen moun ki gentan ap priye la wi kap di o senyè fè fè se voye fè e ban mwen non pastè Job voye gen moun ki pral tcheke Hans tou wi anba anba pou di bon e ekout la e kòman w ka pale avèk pastè Job mwen Hans pa gen dwa sa m tou mete l la m tou fèmen pòt la m pral lapriyè Epi Dye ap di m, Oryante m kiyès pou m mete, kiyès CV pou m bay. Ok. On est sérieux là. Donk, Samuel Truffaut, ou rive isit trè jèn. Depi an Ayiti ou te kòmanse nan kesyon pèfòmans, konsè? Ou ou te abandone sa pou on tan oubyen ou te toujou oubyen ou te tou anbake ladan l lòske ou rive isit? Lè m rive isi, on, pou byen te dire, pas, Otomatikman m rive isi, mwen pa t ko evwe vrèman nan le ministè. Paske m te konn ap fè dè spektakl, e premye kote m te pèfòme lè m fèk rive isi, se te o klèb Balatou. Se yon klèb, kan je te di se yon klèb, se yon klèb afriken, men tou s ki è dezastrez la. Donk se yon klèb kote ke w ale, se lè pèfòmans dè mizik mondèn, w konprann, te kòmanse pèfòme la.

yon homme de Dieu, Amos Dorisma, m te nan koral ansanm avèk li, epi m t la m te kòmanse ap evre, ou konprann, m kòmanse ap kite certaines performances de l'extérieur, m kòmanse ap evre, m ap chante dans des concerts aussi ici, se te toujou menm konsèp la, e se yon atis, m te yon atis kòmsi Samuel Truffauts se yon jèn atis epi se envite m vin pèfòme, that's it, but m kòmanse ministè un peu partout, epi vers les 27, 28 ans,

epi pa la suite ou kontinye men aprè 4 ans ou retounen o bèkay ou retounen nan kesyon legliz kote donk se la ou te grandi se legliz ou leve legliz ou grandi papa ou te pastè non? Papa m te evanjelis.
Papa w te evanjelis. Ya, papa m te evanjelis.
Paske sa k te vin rive, se pa kòmsi m te abandone non. Mwen te konn ap fè dè spektak sosyo-kiltirèl. Ok. Paske lè sa m te vis-prezidan,

faire le social. Ou konprann? Ok. Men se pa t yon bagay kòmsi vrèman kote yo te ka di, a, misye chite. Non, non, non. Non.
Pa t gen sa.
Li te plis rantre nan yon kad travay. Travay, egzakteman.
Donk, piske
isit yo vrèman ankadre lè jèn, sitou ki gen dè talan. Donk, ou menm ou te pote pèfòmans ou, ou te pote touch pa ou an se sans nan nivo sa a. Ya. Pa egzanp, si le parti a yon spektak ke l sou yon park, Epi yo gen dwa envite Samuel a vin fè im nasyonal Kebèk la, vin fè im nasyonal ayisyen an, epi se se dè choz kòm sa. Oubyen tou nan tèl klèb gen yon pwogram kont oubyen il va avoir l'élection bientôt donk ke nou bezwen Samuel pou fè pwopagand du parti epi dè choz kòm sa. Ou konprann? Epi patou. Donk se te se te se te kaziman e kèlke choz pwofesyonèl. e se pat se ton bagay sosyal se pat se te trè enteresan osi trè enteresan donk eske Samuel pa la suit donk ou vin rejwenn ansanm avèk maestro e Amos donk e Dorisma e aprè ou vin vrèman monte pi wo nivo a entegre koral e pèfòmans dan de konsè evanjelik kounye a.
Donk sa te pran konbyen de tan kote ou te vrèman fikse w nan pèfòmans evanjelik sa yo? On va dire a partir de 2000, 2026, ah qu'est ce que je parle? 2016? 2016, je parle de 2016 à 2018, 2019, ya. Entre 2016, 2019, wè, Samuel Truffort se te youn nan jèn a Montréal ki te trè trè enfliyan. Très demandé. Ya, Très demandé, m te m te gen yon konsè ke m te kòmanse an 2019 ki se Devant le trône, ou konprann, ke m se youn nan moun ki te envite Marcellus Prosper, li toujou renmen di sa, venant d'Haïti, se yon bèl saksofonis, se yon homme de Dieu aussi, se se se se lui il est extraordinaire.

Paske nou ka di ke fen 2019, kòmansman 2020, tout a ete chanbade,
estope, wi, akoz le korona. Donk nou te ka di 3 zan, donk ou te vreman dan de zafich, e pèsonèlman mwen menm sa, mwen te fèk Jeskamp, M te fèk rive sou tèritwa a an 2017, donk se te tout kote m pase nan barbershop, tout kote m pase nan tout mache ayisyen, nan tout magazen yo, se yon kesyon de afich Samuel Truffaut, donk ikonpri ete, ivè, prentan, otòn, lè kat sezon, donk y avè Samuel nan tout tablo nan tout afich e se pat yon yon envite kòm envite an background non envite nan ti kare non anben se te envite an gran plan donk Dye sètènman te mete w nan lòt nivo nan lòt dimansyon
eske w ka ban nou yon Kòm m te ka di de egzanp moman, moman de glwa, se pa glwa ou te dakò aksepte non men moman ki te etone ou nan vi w, e swa nan moman pandan ou te nan sekilye a, lè w ta fè sosyal, ban m di sosyal, epi evanjelik.
Youn nan moman ki te make m nan sektè sekilè a pandan ke m t ap pèfòme nan le dans le social, mwen te pran avyon, mwen t ale nan yon zòn ki rele Chibougamau, e sa se hors de Québec, m kwè 3 ou 4 heures de temps de Québec, ke yo te envite m al pèfòme. Se te yon inogura Chibougamau ya Chibougamau se trè trè lwen li fezè trè trè fwa si Montréal li fè mwens 15 sa vle di lòt bò a li fè mwens 40 trè trè fwa se te an ivè yon janvye epi m pran avyon yo envite m se te inogurasyon yon min yon min dò yo tap e lòt bò a epi m tap pèfòme se te te gen premye minis Justin Trudeau ki te la epi m tap m te vini pou m pèfòme lim nasyonal kebekwaz epi se te se te vrèman waww tapi wouj se te ekout woww se se yon moman ke ke m pap janm bliye ou konprann sa se youn nan moman ki make m epi dezyèm moman ki make m nan sektè sekilyè a pandan ke m tap pèfòme se. te gen yon festival, te gen yon festival a Ottawa, epi mwen tal pèfòme, mwen te akonpanye de Yama Laurent ki devenu la vwa de Kebèk, ki te ganyant, yon nan ganyant la vwa Kebèk, se tèt yon ami, nou te trè pwòch, nou tal pèfòme ansanm, epi kote m tap, anpil pastè, anpil lidè tap resevwa nou. Se te vrèman kèlke chose d'extraordinaire. Yama Laurent se c'est une Haïtienne? Yeah, c'est une Haïtienne.
Elle a gagné le prix de la voix, la voix de Québec, yon gran konkou entènasyonal. Elle habite où? Elle habite, je sais pas exactement elle habite en ce moment. Ah! A la dekouvèt hein! A la dekouvèt donc Max. Paske gon dekoneksyon après un certain moment. Ben oui. Et puis, youn nan bagay ki make m, youn nan konsè, youn nan spektak ki make m nan sektè evanjelik la, se te an 2017, Mwen te pèfòme a Ottawa nan yon gran gran konsè avèk James Alcindor. J'avais partagé la scène avec James Alcindor, yon salmiste, yon, yon, yon homme de Dieu ki trè puissant. James Alcindor, il y avait aussi Peterson Syn-Dic, il y avait aussi Joël Léon, y, y, Yvon, Yvon Hélor, Yvon Hélor. yeah, pi m te nan mitan ti mesye sa yo, gon jan kòmsi, pandan ke yo, yo se, yo se serviteur de Dieu, men yo humain. Gon jan nap bay blag gon jan nou nan hotel la ansanm epi nap manje ansanm ou konprann nap nap pale yap pale des choses de de de de ala banza men mwen mpotko gen laj sa e mpa vecu bagay sa epi map poze kesyon map di ok palem de entèl epi nap pale de de de te gon koral ankò ki te rele Elishama ou je se pa. Roubens Dor, yon bann koral ki t ap fè la une a Pòwoprens, epi m ap di, o, ke ou konnen tèl, ou konnen Janjan Roosevelt, yon moun ke m renmen anpil. Epi se te yon bèl moman dechanj pandan yon wikenn. Nou ale vandredi. Roosevelt Jean-Noël. Roosevelt Jean-Noël. N ale nan vandredi, nou ansanm. Epi samdi, se te le moman kote ke n ap pataje tan ansanm. Epi samdi swa konsè la, woo, se te, se kòmsi m santi m yon timoun ki pami de gran, epi kòmsi kap resevwa dè gras epi dè moun kem konn wè nan radyo m konn wè nan tele m konn ap tande nan radyo m konn ap gade nan tele epi m ap gade moun sa yo m nan mitan yo woww sete extraordinaire sitou avèk James Alcindor la pou wè ki chita anfas ou nap pale ti bout pantalon sou moun nan pandan ke se ak kostim m konn abitye wè wè misye ou konprann donk sete sete waww sete vrèman dam dam kite envitem nan te gon gwoup kite rele Brothers and Sisters sete Darline Jean Baptiste. Daline Jean Baptiste se yon adoratris tou a Montreal, ou konprann, lè sa a nou te gen yon vrèman yon bèl koneksyon, donk se te vrèman yon trè trè trè trè trè bon moman, sa se yon moman inobliyab nan nan moman nan nan sektè evanjilik la ke m pap janm bliye. Waw!
Donk nou nou nou nou salye Daline Jean Baptiste tou ke yon yon bèl talan, yon bèl talan ke nou konnen trè byen osi, euh. Wi ki pèfòme ekstrememan byen. Donk ou pale de dè moman de m te ka di de glwa, dè moman inoubliyab. Exact. Donk ke w pap janm bliye. Letan pou nou pran yon poz n ap retounen ansanm avèk ou sou pe paske ou konnen fò nou lache gòj la. Yon kout poz.

Vwala medam madmwazèl e mesye de retou nan bèl emisyon paw la ki se a la dekouvèt piske nou te di w nap pran yon kout poz ou konnen fòk nou swanye gòj la e fò nou respire pou nou Retounen avèk enèji e sinèji. Nou pran le swen e le plezi pou nou remèsye tout kòmanditè nou yo, sponsò nou yo, e ou konnen yo deja, e gaderi Monde des Bénis ki raple nou ke yo gen plas ankò disponib. Son gaderi kote pitit ou rantre le maten, yo priye avè l, a midi yo priye avè l, aswè avan l pati yo priye ansanm avèk li. Donk pa ka gen vye espri etc. Afè timoun pa ka aprann, timoun ap fè kri nan dòmi, nan gaderi sa pa gen sa pyès. Donk w ap jwenn enfòmasyon yo e ou ap gade e nou vle remèsye osi Survival Production, ou menm ki gen kèlkeswa evènman w ap fè ou bezwen souvni sa nan kesyon videyo foto, pa neglije kontakte Pwodiksyon A la Dekouvèt Survival e w ap jwenn bon jan sèvis, bon jan imaj, jan w ap gade m la, bagay clean, etc. Donk m p ap pase out san m pa di osi, donk ou menm ki anvi, donk ki sitou nan zòn Monreyal e kèlkeswa ou te an vwayaj Ou an vakans ou pase pou vin vizite Kanada, sitou a Monreyal, donk depi w rive la, pa neglije kontakte Mistè T Pate. Donk se notre cuisinier, donk ou tande tout pakou ke l fè, mesye sa gon pate l fè chak samdi? Chak vandredi. Chak vandredi.
Mesye sa gon pate l fè, yon bagay serye, donk ou antre yon atmosfè beni, donk se de kretyen ki la, donk wap enjoy ou, bon ti bagay, bon ti mizik, e dan le tan, e mesye a chante tou wi, talè map pran kont sa, epi wap manje bon ti pate kreyòl ou, ti pate ayisyen ou, pate chodyè, e pa pate frite non, pate chodyè, nan lwil, ki gen ze, atag, ladanl etc bon ti piman bon ti pikliz epi ou konnen deja restoran Pasteur Job bon gou lakay nou la pou tout vrèman evènman yo ou menm ki bezwen yon bon jan sèvis traiteur donk pa neglije kontakte restoran sa pou kèlkeswa evènman ou genyen maryaj etc aksyon de gras nap baw sa sou 2 3 4 chèz Chita Clean bon bagay. Nou ap tounen ansanm avèk envite nou genyen jodi an ki se Samuel Trofort. Samuel ou rive isit ou kòmanse avèk pèfòmans ou getan pran etap sekilye ou retounen ankò. plis aksantye w paske w pa t ale non, paske se te plis sosyal ki t ap fèt e ou vin aksantye w avèk, m te ka di Maestro Amos Dorisma ke m ap salye ankò e mèsi Maestro Amos Dorisma paske m gen yon temwanyaj ansanm avèk Maestro a e la tout premye fwa lòske m te rive a Montréal te genyen notre ami frère Coriolan Emmanuel Coriolan e ki te envite mwen pou m al preche nan yon jèn. E pi pandan m al preche nan jèn nan, e imajine, donk, m rive nan jèn nan, e se te nan ACM menm. E pi, m tèlman wè Maestro ak t ap adore. Misye ap beni m. Li beni kè m. Se kòm si misye prepare wout mesaj la. Epi lè m rive, Dye sèvi avè m kòm dabitid nan yon mesaj kote vrèman la pwisans de Dye te la. Epi sètansè ke m pral bay temwanyaj kòman on n'avait pas d'enfant e doktè te kondane nou. Epi bon, m pa menm konnen l. m pat menm konnen l se pou la premyè fwa m wè l epi Dye di m pwofetize sou lavi l m pat konn madanm li epi pandan m ap pwofetize li entèlijan li al pran madanm li epi m priye ansanm avè yo le mèm tan epi pandan m fè sa e sa ki te fè m kontan se paske an 2023 m kwè sa se te an 2017 wè an 2017 e mwen te nan jèn nan an 2023. pandan mwen te nan yon lòt aktivite ankò, Coriolan, Emmanuel Coriolan te envite m men m pa t ka pran plis tan, plis jou paske m t ap pati pou yon konvansyon. Epi men sware a Dorisma te la. Epi o nou te kontan, nou pa kwaze lontan e se te li just wè m epi dlo kòmanse koule nan je l li di l ap remèt mikwo a avèk sèvitè a paske li aprann ke touswit aprè l se mwen k pral pran e dan ladorasyon la louranj li di bon mwen m p ap pran anpil tan paske m konnen sèvitè sa a gen bagay Bondye konn itilize l epi l bay temwanyaj la. Sa te tèlman etone m, m te kontan ke Bondye konsolide kè yo, li beni zantray yo ak yon pitit. E m di maestro a, se nè ke le kòmansman e nou kwè ke Bondye ap fè wout. Maestro Dorisma, chapo ba, m renmen w anpil, kenbe la, m renmen gras onksyon ki anndan w lan. Nou pa vin pale de Dorisma, men

Pou byen di w, pou n klè, m panse ke premye fwa ke nou te wè, nou ka pale de sa tou, m panse premye fwa nou kwaze kote ke w te vini nan biwo m kote m ap travay, nou te kwaze epi ou ka wè se 2 pèsòn diferan. Se 2 pèsòn diferan. M ap vin sou sa. Exactement. M te gen dread. Sezi m etone. Ya. M te gen dread pandan 4 an, de 2020 a 2024. De 2019 a 2024, m te gen dread, epi m te gen, te konn mete zanno, son moun ki renmen bijou anpil, epi les habits, ou ka wè kòmsi w konprann, se te, ya.
Se te ton notre, donk moun mwen te konnen, moun mwen te kwaze sitou Ayiti, paske yon ti rapèl, m panse nou te kwaze egzakteman nan Shalom, epi Dabitid lòske nou rankontre konsa, mwen m te toujou fè sa kòm yon devwa, menm lè moun nan soti de la pwovens, depi moun nan di m li pa ap viv Pòtoprens oubyen se pou la premyè fwa l rantre nan espas Shalom nan, m te toujou fè sa, madanm mwen tou te renmen fè sa, vizite espas la avèk yo. E m panse se yonn nan bagay ki fè pastè Carlos Pyè, Priyè midi gen yon ak tout madanm li gen yon fòt apresyasyon pou pou Djo madanm mwen paske se li ki te resevwa yo e yo pa janm pa pale de sa pou di waw se ton akèy e chalere epi m te rankontre w ansanm avèk Jonas epi nou fè pakou a montre nou radyo televizyon etc donk pase anndan m kwè nou te pèfòme sou jou la
Jonas li te ansanm avèk la sè e Betani Betani la sè Betani donk gen sè Joslin Connecticut map vini donk ki t ansanm avèk yo epi nou te fè yon bèl pakou andedan epi sa rete yon bèl koneksyon yon bèl yon bèl moman epi lè lòske m vin rankontre w isit M wè vizaj la dim kelke choz men Ayiti a se te se te yon lot moun m jwenn yon sèvitè kostime byen bagay byen chèlbè epi la m jwenn m di e sak pase la eske se moun mwen te konnen an men epi nan biwo a nou pral vreman wè se youn se lot. Ekzakteman donk pou m reponn ak kesyon lan son trè bèl kesyon Te gen yon moman ki te vin rive, pati sa trè trè enpòtan pou pou entènot nou yo kap koute emisyon an. Donk te gen yon moman ki te rive, sitou moman kowona. Gen moun ki gade moman kowona, kowona ki vini an kòm jis se yon maladi, jis se te kèlke choz de ryen kòm sa. Moman kowona te gen anpil moun ki te an depresyon. Se te yon moman kote ke anpil moun te febli. Jiska prezan gen moun ki gen mark sa ki pa ka avanse pa rapò avèk sa. O moman o moman kowona klèman mwen te rive nan moman kote ke m te kite legliz epi mwen t ap pèfòme nan le mond. Ou konprann? Mwen te nan plizyè djaz ke m pa vle site non yo. a Montréal donc jusqu'à présent kap relem toujou donc mwen performer un peu ailleurs se dans des festival mwen ap fè le tour avec certains jazz mwen te nan minimum 3 jazz a Montréal genyen se m te konn fè m te konn fè back vocals pou yo genyen tou m te konn performer en avant ou konprann un peu partout donc m te très très très influent et mwen gen des musiques ke m konpoze tou e pou sèten djaz osi a Montréal. Donk se yon moman ki te rive pandan kowona, pandan ke je peux dire que j'étais en dépression, men ki moun ki te vin chèche m, sete Les Mondains. Les Mondains.
Sete mond sa ke m te apatyen a li, kote ke m t ap fè le tour, m te santi m byen kote m te ye a. But ou pa p janm fin byen vrèman paske lè ke w gen yon apèl sou lavi w. De 2020 a 2023,

Epi mwen pral fè yon revelasyon ki tèrib ke mwen kite sa pase ke trè byento mwen gen pou m fè l pase m gen pou m sou sèn ankò trè byento kote m fè yon revelasyon tèrib epi ke mwen santi fòk mwen koupe dread yo. Waww.
Mwen koupe dread yo e pou le moman, pou l'instant, les 3 derniers mois de cette année en 2024 la, j'ai eu des revelations extraordinaires E Dye vle fè yon wout ansanm avèk mwen.
Mwen fè yon pakou pou kò m, pli de dizan a Monreyal. Mwen pa gen manman, m pa gen papa. E te gen yon moman done m te santi m byen pou m t al vè lemond, pou m t al pèfòme enpe patou. Men kounya la a, pandan ane 2024 la, y a dè choz ke m ap fè retisan, ou konprann. M fè revelasyon, m santi, e non, gen bagay pou m pa fè men m pa tande. Konprann m wè non non non kèt ap gen bèl fanm la ap gen bèl djaz la ap gon foul la fò m al pèfòme m konprann m santi se ou konprann ke m te Gon fòs ki toujou yeah gon fòs ap rale w ap toujou ap rale m ebyen pandan m ap pale ansanm avèk ou a la pastè e la la semèn dènyè je te a Ottawa nan yon grand kwazad evanjelik Jonas Trofort te soti e te soti vè Lèzetazini e se te yon moman beni. avèk le gwoup ACO, se yon asosyasyon, chak ane yo fè kwazad, Bondye te sèvi ansanm avèk mwen. Mwen gen yon bon zanmi m ke n rankontre Monreyal ki te, m ap preche l levanjil, m ap di l, a fòk ou konvèti, se te pa le moman. Men moman pou ke n te Ottawa li konvèti. Ou konprann?
Se yon gran benediksyon, se yon, se yon fason pou m di ke waw, si Dieu peut le faire, Sa vle di li gon travay ke yo dwe fè ansanm avèk mwen.
Li gon plan. Ya, si nou gen plis ke 1 an nou zanmi, ou konprann, li wèm, nou pral legliz ansanm, lap fè video pou mwen, li pa janm aksepte, e kounya pandan ke, a mon grand etonnement, lal abite Ottawa, nou pa janm kwaze, epi lèm gad kiyès ki chita dèyè dom, se zanmim nan, epi lal, lal bay vil ak Kris, donk se quelque chose, e depuis lors, honnêtement Pasteur, Mwen komanse, un peu partout, des appels que map resevwa, kom jeudi dernier mwen te fè yon moman adoration chez Pasteur Roche e eglise maison de prière sou Charleroi, Radio Emmanuel, Radio Emmanuel kap fete 10 ans yo, anpil moun te beni e e aussi demen maten, demen maten, donc ça veut dire que dimanche mwen gen poum al performer, pou mwen ale fè yon moman d'adoration E a legliz CEUM de pastè Caleb Bathelus ou konprann e an plis dan dimanch dan la sware mwen gen yon lòt egliz ankò ki envite m donk m panse ke se moman pa m se moman Bondye vle fè wout ansanm avèk mwen e mwen pa retounen avèk de kè pou m di nan mwen vle retounen kote m te ye a men je me donne a san pou san je suis près a retounen san pou san kòm lanfan prodij kòm lanfan prodij Te gentan fon bann eksperyans ou konprann, gen bagay ki pat janm nan priyorite m, lafè de fimen, iv dalkòl, de zafè kòm sa, se pa de choz ke m te renmen, men ki te ka posib, paske ke nou nadan. Ou te nan milye a. Mwen te nan milye a, but ne chwazi retenu, but sa pa ta ka anpeche m. Men nan pou lenstan, m santi m byen, e m santi m pwòch du trône paske m priye anpil epi tou m santi lapèl èfe lapèl efe pou de vrè donk ou menm ki nan mond lan map tou ba ou mesaj sa kite legliz deja mond lan paka ofri nou anyen nou ka santi n byen pou on ti tan yon tan ki pap dire but le vrè moman le vrè tan pou w pase se dan la prezans de Dye waww ou pap ka santi w mye ke lè w dan la prezans de Dye. Mwen jwenn yon akèy chaleureux, gen anpil moun ki te konn ap bloke, te gen de ptit blokaj ou konprann, konn ap toujou gen jijman antre ayisyen lè ke w gen cheve, avan w pat genyen, but kounya la pandan ke mwen mwen koupe cheve m se pat se pa fè volontè ok se pa volontèman m koupe cheve m se paske mwen te santi. Mwen sipoze koupe l se te yon òd. Yon òd dan wo, yon òd spesifikman. Ou konprann, spirityèlman palan, m jwenn lòd la fò m te koupe cheve m, e la mentnan je si prè a san pou san pou fè le travay de Dye, pou fè le ministè, e mentenan je si un salmiste kòm je je ete avan. Donk m prè pou m avanse. Se yon gran temwanyaj, se yon gran wout Bondye fè ansanm avèk mwen. Men jodi a la m santi m fyè paske m retounen oubè kay. E m santi m byen e tout akèy pastè ki ap resevwa m se waw m te swaf sa donk jodi a se se se yon fèt ou konprann se fèt n ap fè paske mwen retounen vin vin vin vin jwenn vin jwenn Jezi mwen retounen kote m te ye avan e m pa kwè gen anyen ki ka ki ka fè m detounen paske gon Dieu a un projet pour moi et ce sont des projets de paix et non de malheur.
Gloire à Dieu. Ou tande tout se bèl temwanyaj antan ke jèn gason ki te gitan ale lwen nou ka di gras a Dieu u pat gitan tonbe nan fimen Li pa t gentan tonbe nan dwòg, li pa t gentan tonbe kòm yon adikte dalkòl. E ou konnen ti jèn yo pafwa pou yo montre yo sanble avèk andwa li te fè cheve, li te mete cheve, li te gen cheve long. E se sa k fè lòske m te kwaze avèk Samuel, m mande, èske se Samuel sa m te konnen Ayiti an? E non, je crois pas. Epi sepandan li wè non mwen, men li wè vizaj mwen chanje tou. Paske nou pat, nou pat konsa. Non. Nou pat gwosè sa.
Se vre.
Nou pat gwosè sa lòske nou te rankontre. Se te vrèman yon, yo te konn rele m Ti Jòb. E anplis, m sonje yo te ban m yon non rele Chèchko. Chèchko. Tèlman te piti, m pat gen anyen sou mwen menm. Donk, Lòske nou vin isit, fatig, gen moun ki pral di, men, w ap manje poul. E pa sa ditou, men fatig, e, wi, bòn, se pa paske an Ayiti pa t genyen l, petèt gen yon lòt trankilite despri. Egzakteman. M ta ka di isit, sa fè ke nou enptipe Un petit peu Un petit peu grosi Vizaj nou un petit peu chanje Sanble m vin gen pa foutè anyway Ki fè ke l pa t ka avanse mwen epi nou vin vrèman rekonekte E m sonje m te rankontre ansanm avèk li E se yon nan fyète ke Mwen yon mwen bay Bondye glwa an se sans pou moun ke l fè Samuel ye an. M pran m te pran letan pou m te pale ansanm avèk li paske m te wè l avèk yon beki epi m te di li èske w pa reyalize e Bondye k ap chèche w? Paske m t ap gade Jonas k ap pèfòme se te nan legliz kot pastè Caleb la avèk pastè Malory ki te an vizit an toune epi M te di, Men, je connais Samuel. M konn talan, kalite, kapasite ke l genyen. Li osi l ta kab fè la menm choz ke Jonas. Epi, pandan m mandan, m ap priye nan kè m pou li. Epi, lè nou lage, epi vwala, n te gen posiblite pou n te ansanm a tab. Epi, m te di l, Eske l pa reyalize se Bondye k ap chèche l? Gade tout sa k ap rive l. Achte bèl machin, yo vòlè l. Achte bèl machin, machin kraze, tounen nan bèl machin. Yo, Henry, m di, gade pou wè si e pa Bondye k ap chèche w. E l te di m, Pastè, m konprann sa w di an, e m santi sa w vin di m nan se yon konfimasyon, e m ap priye. M di, Priye sou sa. Bondye gendwa ap chèche w, e premye bagay pou w fè pou w ka mye tande lavwa de Dye se yon rekilt, e yon depouyman e sa te vrèman fè m kontan e lòske nou te kwaze e m gade m pantan m sote m wè son lòt Samuel se Samuel Haïti a ki vin jwenn mwen e Samuel pa gen cheve ankò il a tout enlevé e li di le monde désormais c'est fini. Se le tan, menm jan lanfan te kite kay paran l, li te di ban m byen m pral jwi et m pral eksperimante, men l retounen e Dye ki est un Dieu de pardon, un Dieu de gras, li akeyi Samuel e Samuel deja temwanye. Mwen pèsonèlman li pataje plizyè bagay ansanm avèk mwen. Apre loske l fini aktivite, li fini depouye li, li rantre nan lapriyè, Bondye pran l, li mete l pi wo. E gen kote l te konn tande, petèt li te swete pèfòme, li potko. Men lè l fini, li retire cheve l, jounen jodi a, Bondye ap fè wout ansanm avèk li. E m te di l yon bagay, m te di l, Samyèl, si w tande lavwa de Dye, pa mwen menm, men tande lavwa de Dye, Wa va wè kote Bondye pral avè w pi wo. Mwen konnen kòman yo te enjirye l tou. M p ap ekate sa, akoz de cheve li, malgre l te vin kanpe sou afè djaz, li pa nan djaz ankò, men ti cheve a te toujou la. Yo enjirye l, yo pa vle ba l pèfòme, yo pa vle, yo pa envite l ankò, l pa nan okenn afich, men Dye fè gras. Men gen yon grenn bagay m ap di sou plato a Samuel, atansyon, e sitou avèk moun sa yo, E yo fè ke wè w se de moun ki wè w dan la glwa, men dan la soufrans yo pa avè w vre. Se, mwen m konn rele yo kamoken, kameleyon. Donk Bondye gon gwo wout pou l fè avèk Samyèl e plis ke sa l gitan wè deja, i fè ke rete dan lapriyè, i rete dan lasomisyon. Donk CV a ap toujou tann e n ap Rete tann CV a pou Samuel hein. Yon bon CV. Yon bon CV. Atansyon Samuel, mdo di depi se mwen k ba yon moun yon bon CV, li bon CV, mwen k parenn. Mwen k parenn epi. Ap gen 2 parenn.
Jonas ap parenn tou. Ebyen wi.
Non, mwen a Jonas sa nou pa gen pwoblèm. Mwen a Jonas nou pa gen pwoblèm oken. E oken pwoblèm mwen a Jonas ap parenn. Parenn 1, parenn 2. Mwen menm Jonas mèt 1, mwen menm 2. Paske se ton frè, m respekte sa. Jonas MD, Men, pa gen kesyon bagay sa a la non. Jonas, m pa p dakò pou vin pran tout pou kò w. Donk, nou beni non Bondye. Ou tande pakou li. E, e, e, e, Samuel, èske nou pral jwenn Samuel kòm, jounen jodi a nou gen yon Samuel ki pa yon artist men yon Samuel worshipper, yon Samuel kòm yon adoratè. E, èske ou gen an pèspektiv de mizik ou kwè?
Paske w te konn ekri pou lemonn hein. Ou pa ka te konn ekri pou lemonn pou w kite Bondye chèch.
Mwen son moun ki ekri anpil, mwen gen anpil mizik ki termine but mwen vin konprann ke nan sektè de nos jours l'album ne valorise pas

Jonas gen touch li tou nan mizik sa e gen Salomon Fortuné ki son yon gran adoratè tou nan Montréal ki gen touch li tou nan mizik sa. Donk son mizik ke bi trè byento ki pral su ki pral disponib sou tout platfòm yo. Adorasyon'm se yon trè bèl mizik ke tout legliz, tout pèp kapab adore ansanm avèk li. Se pa yon mizik ki difisil. Se se se se youn nan mizik ke m pral m pral wè kòman Bondye ka fè chemen ansanm avèk mwen paske plizyè moun ki gen touch nan mizik sa se son de pèsòn trè koni se son de pèsòn ke Dye fè wout ansanm avèk yo pou lenstan donk m panse ke se pwojè sa ke m genyen fè sòti mizik sa ak tout videyo l epi pou nou kapab kontinye vè lwa. A la dekouvèt se se se pwodiksyon k ap pote imaj la pou ou. Bèl videyo, n ap sote plizyè kote. Exactement, ouais. Donk nou pwomèt ou sa, w ap vin jwenn yon bèl videyo. Donk n ap bay Samuel yon bon travay e ou gentan wè imaj yo deja. Yon nan bagay m sonje m te raple m, yon pèfòmans ke w t ap fè, se te nou asanble m ta pral preche epi sejou la w te pase. Exact. E. ou te entèprete mizik sa ki di m abandone m nan men w fè mwen jan ou vle Jezi m renonse ak tout sa m te vle depi lè sa m di a sa te la vi m ou pa jwe avèk pawòl Bondye gen de pawòl ou di sou lavi w kan menm w ap vini e se te yon plezi tou dènyèman Jonas te envite m Boston. Tap fè yon bèl aktivite epi pastè Amiel te la. Se te yon plezi pou m te pataje sèn ansanm avèk ti mesye yo. Donk, m panse ke Bondye gen de pwojè, li gen anpil bagay ke l vle fè ansanm avèk mwen. Sètèn fwa se nou menm ki pa vle tande lavwa de Dye. Sètèn fwa nou trè retisan, nou fè zòrèy nou di, men poutan sa ke moun Bondye chwazi pa ka pèdi. Sa m kwè l.
Bondye deja chwazi m e m santi l, mwen wè l, mwen viv li de jou an jou tout ma vi. Malgre tout sa ke kap pase nan vim mais j'ai une vie de gloire en gloire de victoire en victoire donc ça veut dire que jusqu'à présent pa gen moun ki ka di Samuel trop fort tel bagay tel bagay à Montréal nom pa janm nan ou konprann des choses et malfaisante ou peu importe ou konprann nou kenbe tèt nou peu importe qu'est ce qui se passe peu importe sa ke nap entreprendre nou toujou konnen ke nou se kretyen nou leve nan yon famille kretyèn Gen bagay ki pa pou nou e jiska prezan e m panse ke m remèsye le Senyè paske li fè wout ansanm avèk mwen e m panse m son temwanyaj anpil jèn ta sipoze koute emisyon an pou wè kote Bondye soti ansanm avèk mwen si l fè l pou mwen li ka fè l pou ou tou toutè posib. Mwen yon pli bo wi avèk e sa cheve a. Ou reyalize sa? Mèdam, madmwazèl, se mesye. Yon lòt fason ankò pou moun yo met, pou CV a ka plis. Wi, pou CV a ka avanse. Mèdam, madmwazèl, se mesye, se yon plezi pou m te ansanm avèk ou sou plato pa w la, platfòm pa w la, emisyon A la Découverte. Ou beni e m si e sèten ou satisfè de sòti emisyon sa e de envite sa de dekouvèt sa kew fè jodi an ki se Samuel Trufort e yon sèvitè ki fèt an Ayiti son ayisyen kafou ki gen pakou li e ki boure de talan de kapasite pou l adore e ki pèmèt aske jounen jodi an nou kapab la a ansanm avèk li e pou n fè w dekouvri kote Bondye sot ansanm avè l malgre l t ale lwen men Bondye al chèche l paske Bondye avè an plan an plan de sali menm jan l gen plan le sali pou mwen li gen plan le sali pou ou e l te gen osi plan sali pou Samyèl pou l al chèche l

Pou conclure map remèsye w paske nou toujou wè chak lè nou wè se se se nou pa ka dekonekte non sèlman se lajwa ya toujou dè choz a di nou nou nou nou pa konn kòman pou nou tèmine konvèsasyon nou e m panse ke lamitye ke nou gen an se pa Jonas ki ban mwen zanmi sa se pèsòn ki ban se Dye ki konekte nou konprann nou pa wè souvan men lè nou wè a woww se kèlke choz ekstraòdinè donk mwen remèsye w mwen remèsye kopwodiktè a tou ki fè anpil efò ki ap travay trè trè fò, ki an aryè de kamera ke moun pa wè, nou remèsye li kap fè travay yon travay ekstraòdinè, e pa bliye sou Monreyal, Samuel two fò, non sèlman si ou gen wap òganize yon konsè, yon maryaj, gradyasyon, peu enpòt, ou ka toujou envite nou, pòt la ouvri, ou ka kontakte n dirèkteman nan 514. 235 2839, 514 235 2839, ou ka kontakte nou direkteman pou peu enpòt la pèfòmans ke ke vous voulez, epi par la suite pa bliye tou Samuel Trofort et j'aime ce nom Mister T ke Pasteur Malory Laurent ban mwen, Mister T e fè pate, Mister T pate kòde chak vandredi samdi. Ou rele m dirèkteman pou plase kòmand ou. Epi tou nou gen pwojè yon salon de bote tou trè byento ke w ap wè a Monreyal, Mister T Salon de Beauté et Spa. Donk nou gen anpil bèl pwojè. Donk se yon plezi pou m te sou plato a Ladekouvèt e m swete ke w kontan moun ke w dekouvri jodi a. E nou pa pèfòme men trè byento. Wap wè pèfòmans yo.
Mwen vni pou m adore ou. Donk se sa. Bondye beni nou tout un chacun. Mèsi ankò Pastè Job Verneau.
Mèsi, mèsi avèk Production à la découverte ki te pèmèt ou gen bèl imaj sa a, Survival Production, ke nou ankò ap ankouraje w pou kèlkanswa gran evènman ke w genyen, pa neglije Enfòmasyon yo la. Rele nou pou maryaj, gradyasyon e kèlkeswa sa w vle kouvri kòm evènman, nou la pou nou sèvi w. Mwen te kontan pou m t ansanm avèk ou. Mèsi avèk tout sponsò nou yo ankò. Mèsi ak tout moun ki ap rejwenn nou pou kapab ankouraje nou ale de lavan avèk se gran pwojè pou nou ale de lavan. avèk bèl emisyon sa kap pèmèt ou dekouvri kap pèmèt ou konnen lavi pèsonalite yo kiyès yo ye kote yo sòti fami yo etc donk mèsi e ke Bondye deja beniw pòt la grandman ouvèt paske la mwason è grand nap tann ou mete men ansanm avèk nou pou nou ale de lavan ke Bondye beniw ou konnenl deja non pam zanmiw Pasteur Job Verno ki kase. yon lòt randevou ansanm avèk ou pou nou kapab gen yon lòt sòti emisyon, yon bèl emisyon ankò. Ou konnen, dayè ou gade ou wè koulè lan, ou wè imaj lan, se bèl bagay. Mèsi, ke Bondye beni ou, a la pwochèn.